Salué compatriote yo kman nou ye se toya ki gen yo relem Martine Phebe men mwen rele tèt mwen toya ke nou tout konnen deja e Darcy nan menm ke li te ye avan m komanse mwen vle remèsye chak grenn moun ki te toujou la kap sipòte m kap pote kole e chak grenn moun ki kanpe pou defann malgre tou malgre tout pawòl ki kanpe pou defann. Mèsi. Moun ki rete neut yo tou mèsi. Moun ki pale tout vye pawòl yo mèsi. Mwen pa te ka toujou gen kouraj. Mwen te ka toujou fon jan pou mwen pale. Mwen te ka, se te se moman, mwen pa te ka jere sa. Men mwen te kapab pale. Men mwen di non, mwen pa gen pale pou mwen pale kounye a. Men mwen ti aske moun yo pale dabò. Men avan ke mwen pale, mwen envite nou al tande. Deklarasyon manman Da Deklarasyon tonton de tonton Da yo Deklarasyon grann Da M envite nou, m envite nou, m priye nou an gras al tande Tèlman vle kout men istwa tèlman long m ap wè kouman m ka ale vrèman rapid Avan m kòmanse, paran timoun sa yo gen 13 timoun nan men Se pou sa m te repataje videyo yo Yo gen 13 timoun nan men Nan 13 timoun ke yo gen nan menm nan, men diwan tou m gen 40 timoun. Nan 40 timoun, mwen gen 16 ki nan menm. Mwen gen 5 Pòtoprens, dat ap fè 5. Jiska prezan m poko ka admèt dat pa la. Sa, s on bagay m poko ka bwè. E, m gen, dat ap fè 5, epi m gen 11 isit. Wi, gen moun ki kritike, kòman manman da fè gen kouraj pou l pale, m poko kapab. Petèt paran da poko konnen. poko konnen ki enpak, ki pwoblèm, ki sa dat te reprezante, li poko konnen sipo, li poko konnen tout sa. Men mwen menm mwen konnen yo. Mwen konnen yo. E m panse nan 3, 4 mwa, m panse l pral santi pitit ke l pèdi a. lap santi sa. E pi, m vle kout. Da, monte potoprens le 2. Videyo wè m te mete ya, nou te wè l. Lè m pibliye videyo a, da gentan rive potoprens. Sa se dabitid se sa m fè, m pa tou lage videyo lè m ap fon aksyon nan sans sa. Li rive, m lage videyo a kote ke l tap kriye anpil li pat vle ale, men yo te di m lekòl le 3, men m te vle da kenbe plas la. M pat vle al sal kanè de leson l ankò ok paske yo te fè sa deja paske l te pèdi kèlke jou lekòl malgre l pat la poutèt li pat al lekòl yo sal kanè l epi m voye l men manman te gentan di m konsa gen aktivite grann nan ap fè priyè 6 janvye se 6 janvye yo fè dans tout sa men li pat met aksan pou da pa monte e m te di l lekòl da se 3 men m pat wè l te twò met aksan. Men, nou pa t wè m te voye Da an kachèt, m te di sa an piblik. Da prale, Da te kriye. Epi, lè ke Da ale, li rele m swa, m kwè l rele m twa. Li di, li pale sou yon ton avè m ki inabityèl. M di, Lina, ou pa bezwen pale konsa. Da e pitit ou ye. Ou bezwen Da. M ap bay lajan machin, m ap voye w al dèyè Da. Li di ok tout sa. Men lòt timoun yo stil aken nan lokal la. E pi lè ke Ritzaman rive, li di m Da dodo ap tèt fè mal. M di se nòmal paske l kriye anpil. Li te enkonsolab. Da te vrèman enkonsolab nan jou sa. E pi mwen di l, eske l ap ka al lekòl la? Li di m wi. Li di m li di l prale, fò l kenbe plas la tout sa. M di ok. Kounya lè ke li ale. Mwen di, Nan demen, Saman rele m, li di, A, Davin gen senti fè mal, li gen fyèv. M di, A, e, li menm ankò? M di, Kèt, m di, se Da ki rale maladi sou li e m kòmanse ap pale. M di, M pa la a Da toutan, m pa konn jan pou m pa la a Da, mwen toujou la a, m vle l ke l asire. Li di m, Non, Tòy, gen yon fyèv deyò a. Petèt se li menm. Petèt m di wi men kanmenm Da atire l sou li paske l te kriye twòp. Epi m kwè le 4 m fè sa mwen mennen Da ban mwen pandan ti lòt timoun yo al lekòl m fè l kite m. M fè timoun yo al lekòl epitou m fè l mennen Da ban mwen m al pran Da nan wout. M pran Da m desann avèk Da. Epi lè m desann avèk Da m di manman Da. Dala, Davina tout fyèv. Li di, a, gon fyèv deyò a vre wi. Li di, ou pa bezwen voye l lopital. M di, a, m te panse a sa tou wi. Li di, si l al lopital, y a di se kowona l gen. M di, m te panse a sa tou wi, paske yo deja gon piki tou y ap ofri moun e deyò a. M pa, si w di sa, m dakò. Pou moun k ap di m pou ki sa m pa t mennen l lopital, m te kontakte manman l pou tout bagay. Epi, lè l di m sa, m di ok. Apre sa menm kontinye fè tout remèd. Tout bagay. E pi, nan 5, m voye Da ale ansanm avèk tout lòt timoun yo paske l fò lòt timoun yo te monte pou yo fè travay tou sa. M voye yo ale. Men l te menm di pou lòt timoun yo pa al lekòl. M di non, se yon priyè lesi, se pa timoun yo k ap fè priyè a. Yo dwe ale lekòl. M te voye timoun yo lekòl kanmenm, menm si lekòl la pa t fonksyone vrèman nan sid. E pi, lè Da monte ansanm avèk lòt timoun yo, yo wè l ke l malad. Men da potko nan kouche vreman mololo ok li te toujou ti de ti pye lap mache kounya men da ale men lè da retounen nan demen paske da pa vle rete da pa vle rete ale a lè da retounen yo menm ankò relem dim da pa vle tounen pa vle rete lè da retounen da dim e lina dim ou konn sa lina dim manman li dim se nou tout wi ki tap gen fyèv la ibo dil tap bay nou tout fyèv la. La m fache, m estomake. M di sa sa vle di? E m konnen Ibo se li ki travay ak grann manman, ak grann da. Wi, paske grann da se manbo. M di sa sa vle di? Paske m pa tolere sa. M pa tolere sa ak kèlkanswa espri a. M pa vle sa. E pi lè l di m sa, m di sa sa vle di? M rele Lina. M di Lina, pa Da di m konsa, Ibo di se tout timoun yo l t ap fè malad. Sa sa vle di? Li di non. M di, Da di m se ou ki di sa. Li di non, l pa di sa. M di Da, ou pa di sa? M di ebyen ok. Nan demen m voye Da monte, m di fè Ibo benyen Da pou mwen. Ibo, yo pa fè Ibo benyen Da. Yo pa fè anyen. Malgre si janvye a pase Da pa benyen. M retounen. M di a, si se bagay bitasyon tou, Da pa p gen, pa p vrèman bagay. Vrèman vre Da retounen. Apre 6, yo mennen Da ban mwen le 7. Paske Da pa vle rete se papa Da ki mennen Da ban mwen. Da vini sou de pye l li mache malgre l toujou malad. Lè Da vini, li toujou kontinye fè remèd tout sa pou Da. Yo mennen Da ban mwen le 7, m kwè manman di l se 18 l al wè Da, pa vre? Depi le 7 la m pa gen okenn fanmi Da, nou wè Da chaje fanmi la kounye a. M pa gen okenn fanmi Da, kit tonton, kit matant, kit, pa gen youn ki janm mete pye. Sèlman timoun. M deja responsab ki nan lokal la ki mete te ou la ansanm avèm. Yo wè tout bagay. Kounya pa gen paran ki janm mete pye. Pase pou m pale a Da fò m fon kri pou Da tande. Da wi. Si m pa fon kri fò m gon fwèt a branch nan menm pou m ap fwete. Se swa ke m fout lou kout fwèt nan pye ou dimwens m fè aa! Bouda tande. Kounya gon yon lòt manman paran timoun ki vini laba, ki rete tou pre m nan. Ki di Toya, 18 la, li di Toya, rele paran Da. Paran Da pa janm met pye non, nou tande! Depi le 7 yo mennen Da ban mwen. Paran l pa janm met pye. Li pa menm yon fèy, m pa di moun yo pot lajan ban mwen, menm yon fèy. E m fè, m toujou di tout timoun yo sa. Depi yon bagay pase m toujou di tout timoun yo, m di yo nou wè sak pase la, nou wè sak pase, nou wè sak, m eksplike yo paske m pa vle yo repwodui menm bagay la paske map yon batay map mennen. Kounya li di rele paran Da, mwen voye moto al dèyè manman Da. M di kèlkanswa paran w vin vin ak youn pou mwen. Lè yo vini m te trè fache. M di kòmsi la nou gon pitit malad, m di malgre Nayou moute lap eksplike nou kòman ka Da ye, pa gen nou youn ki mete pye. Epi yo di non, m panse dat ap bagay, m panse se fyèv la, m panse, yo di toujou panse. M di ok. N ale pi lè ban manda pran dat, vire dat. Li di si genyen genyen, si pa genyen pa genyen. Li pale, li pale. Matant dat te tou rive sou plas osi. Nou wè yo tou lè de nan videyo a. Videyo m konn abitye fake yo. Li pale, li pale. M di wi m konn dat sot nan lakou. M di men avan tou, m ap ban nou yon po kleren. Map ban nou yon sachè balèn. Paske m konnen dabò fò n limine pou n konn sa k pase. Kit grann nan te manbo, se youn. Men m vle sa. Kèlkanswa n te vle sòti a da, mwen vle konnen sa k pase. Dabò lakou a dwe di m sa k pase. M tou ba yo tout bagay. Yo ale ansanm avèk da, menm moto a. Men gen yon lòt demwazèl ki la ba Woudlin. Grann li te voye rele l. Kounya Woudlin t ap moute dèyè yo a. Men jan manman Da fè a, se kòmsi pa gen plas. Yo di non gen plas. Yo fè Woodline moute dèyè yo. Yo tou monte ansanm. Da pat gen bouch vire. Da pat gen tan fè. M pa konnen. Da pat konsa. Da te malad. Da pat ka kanpe. Men bouch Da pa ka wonp wi mesye. Da wi moun yo. Da. Da. M vle nou konnen de kiyès m ap pale. Se de Da. Kounya lè ke Da monte. Nan la soirée, papa rele m, li di m Da pa bon, l ap vin dèyè kòb medikaman nan men m. M di pa gen pwoblèm m ap tann. Kounya lè papa ke vini, nan demen papa vini. Papa di m gentan fè 2 sòti pou Da. M voye yo al liminen pou m konnen sa k pase pou lakou a di m dabò. Li di m li fè 2 sòti pou Da, yo di l se jalouzi lòt paran. M di jalouzi lòt paran? M di m konnen paran yo kapab toujou jalou. Men yo pap atake jis nan pwen sa. Paske nou youn konn lòt. Chak paran konn tout ti, tout paran. Ou konprann? Nou konprann Ayisyen nou ye. Li di Toya wè sa m pral di la w pap kwè men jalouzi lòt paran. M di ok. Kounye a li di m konsa, s on lòt kote m prale, m pral di mizè n yo gen ougan anwo a. Se paran Da ki mennen m kay ougan. Se paran Da ki mennen m ougan se yo k konnen l mwen pa konnen l. Ok? Kounye a lè yo mennen m anlè a. M tou ale. Men anvan ke m ale, tout lè papa Da lakay mwen, li pa janm di m si l ap antre Treme. Se lè m nan wout, li di, Fò m antre Treme wi. M di, W ap antre anndan? Li di, Mwen m pa vle antre Treme non. M di, Si w gentan di m se jalouzi paran m, m pa bezwen wè okenn paran wè m soti ansanm avè w. Li di, Wi fò m antre. M di, Si w ap antre, m ap rete deyò a, ou mèt rantre. E gen anpil moun ki te konstate m te chita bò wout la. Yo fè yon pakèt tan anndan, yo pa janm soti, m chita deyò a. M pa rantre anndan. Men kèk jou yo te bezwen m antreteni, m pa janm antreteni paske lide m poko voye m rantre. Kounye a lè ke nou pati, men matant lan yo di men diskisyon kiyès ki prale, matant lan konn moun nan pi byen bagay, jiskaske paran m di papa èske w konn non an, èske w konn zòn nan, m di nou prale. Depi w konn non an, w konn zòn nan, n ap rive. Epi lè m di non an, non moun nan. Kounye a lè ke nou ale. Nou ap vini tou sa, Bougan parèt, li parèt, li pale, li pale, li ata yon rèv gran matant lan te fè, m di poukisa nou pat di m rèv la, non sa pat fè tèt li, papa te fè rèv, m di poukisa nou pat di rèv la, non yo pat sonje, tèt yo te cho, m di ebyen ok. E tou sa Ougan pale, tou sa nèt. E yo pa ka di m, sa da genyen non, yo poko ka di m non. Men yo di men la m ye, tout sa k genyen m ap konnen, la se se gwo bagay, se sesi, se sela. Kounya l di fò l ta wè pitit la, m di al dèyè Da. Mwen rete anlè avèk manman Da, avèk matant Da, epi m voye moto a al dèyè Da ansanm avèk papa Da. Kounye a m di al dèyè l. An menm tan, yo mennen Da ban mwen. Lè Da parèt, m wè m pantan. M di Da, nou mennen ban mwen la? Da vin defigire. Non, Da kapab te toujou malad nan men, men l pa t nan eta sa. Lè Da defigire, m di, O! M di Da, kounye a la, depi l parèt. Ougan di konsa son nanm ki sou li. Knya lwa revini ankò yo fè sa pou yo fè li revini ankò lwa vini poul vin travay. Li antre la pou la m gentan bay kenbò 3000 dola. M piyange e tout paran wè m ap piyange. Tout ti bagay gen ti kote m ap sere ti lajan nan bous m di lan dènye ka nan dènye bagay pou m jwenn. Men lè m soti a m soti pou m konnen yon bagay m pat menm soti pou m te fè tou sa ok. Kounya lè lè yap fè sa. Yawou Gap pale. Malerezman, yo senpleman pale nou de 21 mil dola, men yo pa esplike nou tout bagay. Lè Ou Gap pale, li di m, Da, yo vale gòjèt sou li. Sa vle di, m di, O, gwo timoun tou Da yo ka vale gòjèt sou li? Yo di m, Wi. Yo di m yo vale gòjèt sou li. Apre sa, yo di m li gen nanm sou li. Apre sa, yo di m, y ap pale m afè de konvri. Mwen pèdi! Mwen pèdi! M pa konprann anyen. Kounye a, pou lenstan, m poko janm panse a anyen. M poko panse anyen paske m bezwen konn sa Da gen. M bezwen konn sa l gen senpleman. Kounya Lè yo di tou sa, yo di men sa n ap bezwen, men sa n ap bezwen. La pou la m gentan depanse plis ke 3 mil dola. Epi pa gen pwoblèm. Tout balèn bagay mwen fè tout. M fè tout. Kounya Men madan ougan Ougan te rele madanm nan l di kòman w fè l wè m ap travay. Kounya madan ougan Men m pa poze kesyon non. M pa poze kesyon paske m te plis vle yo k pale. Madan ougan di konsa Non! Ti nonm sou li, li pral pale, li pral sesi, li pral pale nan poto mitan, wap konn kote l soti, wap konn bagay, wap konn sesi. M di pa gen pwoblèm, la pou la m gentan bay 3000 dola. M bay 3000 dola paske m gen depozit pou m te fè plis 21 mil dola e yo mande m kochon, yo mande m menay poul, yo mande m manman poul, yo mande m kòk poul, yo pa di nou sa non, m pa konn pou ki rezon yo pa tou deklare nou sa. E 21 mil dola, se pa t siyen m te siyen, se pale m te pale. M di non men nou tout la, m di mwen menm, Lè m al yon kote, m pa nan mande desann. Pa rap viv non. Paran yo di fò w ta desann li ladan l. Fò li twòp. Li sesi. M di w konn sa k pase sa k fè m pa janm mande desann? Paske m pa vle travay mwen fèt a demi. Li mande 21 mil e m prè pou m bay li. Sa rete la. Kounye a lè ke m di sa. Lè ke dal nan poto mitan kounya. Yo fè alèz ak sesi, yo fè sela, pa gen anyen k janm pale, sèlman manman, manman, manman pa beye m ankò, pa vide dlo sou mwen ankò non, manman, ou pa bezwen kale m non manman, manman, tout bagay, manman, manman, pa fè sa non manman, se manman, sa vle di se mwen menm san rete. Epi, jiskaske m ale, nan m pa janm pale. Jiskaske m ale, nan m pa janm pale. Jiskaske m ale, yo pa janm di m sa dal genyen. Jiskaske m ale yo pa janm di m ki atak, kiyès k atake Da. Ok. Lè m ale, m te gen pou m ale pou yo te voye rad pou moun k ap rete ansanm avèk Da tousa. Lè m fin depoze papa Da, m pase anba sa k m te voye kèk ti bagay pou Da manje. M voye achte kenenpòt de bagay pou m bwè. M di non kite yo pou Da. Se jan m wè Da vin jwenn mwen an, m di non sa se pa Da pa m lan. Kounya m kite bagay yo. M pase ata lajan machin m pase m kite nan lokal la. Papa t al pase antre lakay li, mwen menm m te desann nan lokal la. M kite lajan machin, sa ti bagay m ta kite m kite. Epitou m soti. Mwen di nou sa deja, timoun pa al nan lame. M soti. M di fò m konn sa k genyen. Tèt mwen cho! Tèt mwen cho! Tèt mwen cho! 21 mil dola. M ka jwenn 21 mil dola? Se tò y a kanmenm. Lè tèt mwen cho. M pati. Lè m vini, mwen poze premye kesyon m poze timoun yo, m di timoun yo lè nou malad, ki sa moun lakay nou konn fè? Kiyès ki konn fè remèd pou nou? Yo toujou di, se grann nou wi. E lòt timoun yo di, men lòt timoun ki pa timoun yo a, yo di menm si timoun nan zòn nan gen malad, se toujou chanbwèt. Premye moun w ap wè ki gen lwa pou bagay, se li menm. Sa vle di grann Da. M di, ok, sa vle di Da malad, pa janm gen anyen k fèt. M te voye kay Da. Mwen di, m voye po kleren an avèk sache balèn nan, mwen di konsa pou n liminen dabò, paske de tout fason fò lakou bò pasaj, fò bitasyon bò pasaj dabò pou fè kwakseswa. Sa pa fèt. Ok, sa rete la. Kounye a, e yo ban m manti. Yo di m Da endispoze nan lannuit, Da pa endispoze nan lannuit. Da frape Kou da kase dèyè se an antran da lakay li. M pa konn poukisa yo itilize tout pawòl sa yo kont mwen. Franchman m poko konnen. Kou da kase dèyè. Men yo pa, e pa menm nan men yo non kou da kase dèyè. E pa menm nan men yo. Ok? Li nan lakou yo sèt, men se pa nan menm nan menm tan, se l sou yon lòt vwazinay, da te sou li kou l kase dèyè. E pi, yo pa di m sa. Yo pa liminen. Premye bagay manman da rele m nan demen maten. Li di wal achte bagay yo, wal sesi, m di non. M di m poko gen fòm pou m al achte bagay yo. M di m poko gen lajan nan men. M te cho. Kounye a m fon ti ralanti. Kounye a mwen di, ou konn sa wap fè? Fè 21 mèch pou mwen. Fè 21 mèch, pran koton, pran lwil maskriti, fè 21 mèch pou mwen. Reyini tout moun, tout bitasyon, nou pral chita ansanm, nap fè 21 mèch. O non, nou fè tout bagay sa yo deja. Hoo mesye m di tande lina m di m nan mouvman m nan rasin gen de bagay anvan mal di kwak se swa mal di moun ni gen de bagay yap mandem se premye bagay kisa m fè m di fè 21 mèch pou mwen ou ka mare yon lwa ou ka mare 2 lwa ou ka mare 3 lwa men ou paka mare tout lwa 21 mèch la ki fè tout tole a li pale li pale li joure li gentan monte. M di Lina, manman Da, m di poukisa k fè lè m te di al limine kay Da, poukisa nou pa fè l? M di poukisa n pa t limine? Li di wi, e e ka depase mwen manman m. Pandansetan, grann Da poko janm wè Da. Papa di m, e, pawòl yo pa koyenside ditou. M panse si n ap tande kat moun ki pale yo n ap wè nan kisa m te ye. Pawòl yo pa mache, yo pa mache ansanm ditou.

Men, sa yo pa di nou, yo pa di nou si ougan mande m kochon, si l mande m poul, si l mande m, si l mande m mennay poul, yo pa, yo pa di nou sa. Kounye a, lè m di m pa gen, m poko gen mwayen pou m ale, se la pawòl la ale. M di èske n ka fè 21 mèch mwen? Yo pa fè l. Ou tande li nan ap mande si l prale site Abaka, si l prale, non, 21 mèch pa sa. E anpil nan nou ki nan Vodou, m potko vle pale paske m te tinya aske nou menm pèsonèlman nou fè demach pa nou. Epi li di m konsa, li pa kapab, li, li pa fè l. M di ok. Moun yo, m wè jiskaske menm lèske Da travèse la, nou pa panse si m gen lòt timoun nan menm. Mwen chaje timoun nan menm. Mwen chaje timoun nan menm. Si m mande fanmi Da fè 21 mèch nan bitasyon Da, yo nan Ginen, yo pa fè l. Pou ki rezon n pa fè l? Pou ki rezon? M pa ka jwenn. Chak kote m ale e m pa chita yon sèl kote. Wè m te sòti lè m vin fèk parèt la, m kontinye mache. M kontinye mache, m kontinye mache. Chak kote m ale, menm nan telefòn, m rele. M ki nenpòt 6 kote. Yo di m bitasyon da frapida. Yo di m bitasyon da frapida. M al nan 1, m al nan 2, m al nan 3, m al nan 4, m al nan... Gen yon dènye jou. Yap relem pou yo metem cho a. M gentan an tou m gentan fè 6. Setyèm nan se mwen kap fè konklizyon. Se kòmsi Da sak rive Da pat menm paranl pat konnen l tap rive konsa. Yo ap jwe. Yap pran bagay serye fè jwèt. Se kòmsi menm yo menm m ta ka di sa bon tout aksyon yo pwouvem sa sa tout kotem pase dim yo yo vin e aksyon yo ki fèm konfime l. Tout bitasi tout aah ayayay tout sa ke yo di a li vin rezime li vin rezime eske bitasyon da efo poukisa yo pa vle fè 21 mèch poukisa yap mandem kochon yap mandem poul yap mandem bagay tandiske m chaje lòt timoun nan menm m di ok m di sa m pa fèl m di kèlkanswa sa pou m fè m vle m fè 21 mèch dabò pou m konn sak pase poukisa papa da pa al nan bitasyon. Pouki? Poukisa n pa vle ale? Sa rete la. Aranda yo vini lakay. Men chak lè yo parèt lakay, gon espri k resevwa yo. Chak lè yo parèt nan lokal la, gon lwa k resevwa yo. Ey, nou pa timoun non. Nou menm tou n pa timoun. Aranda pa timoun osi. Pou yo, yo konnen Da toujou dòmi avè m. Da pa janm di yo si yo pa dòmi avè m. Okontrè Da toujou di yo l dòmi ak Mama. E kèk jou, dènye lè m wè Da fin pi mal, m pran Da m mete l anba vant mwen. Pou m dòmi kot Da m pa kapab. M dòmi tèt an antye ak Da. Sa vle di tèt mwen anwo, tèt li anba oubyen tèt li anba kòmsi an antye. M ap chache yon somèy, m pa kapab. E Da. Da Da te moutre m plizyè fasèt. M pwoteje Da kont nou tout. Kont tout bagay. M pa t pwoteje Da kont fanmi l. E sa ap hante m. Jiska dènye jou de ma vi. Mwen pwoteje da kont tout bagay, sof kont fanmi m. Da vin kote m, nan konn istwa wi. Lina ap vin kote m, Lina charye yon pakèt moun, yo pa t ka vin wè Da non, kounya yo gen machin pou yo vin wè Da. Yo gen machin pou yo vin wè Da.

ta pral pase a. Yo rele m. Li vreman lwen. Tout kote m ye, m chache bouda. Yo di to ya, da pa bon ditou, flè pa m, yo itilize nayou, nayou fanm poul la. Yo se yo depe konn depi nayou ap pale, m ap santi m touche anpil. Yo konnen sa. Yo konn tout atoum, yo konn tout sòti. Kounye a lè yo itilize nayou, m di nayou.

Yo di non, m ap mennen l, m gen machin nan, m ap mennen l ba li. M di ok, m di nou mèt mennen l. Kounye a lè yo parèt nan kafou a, yo poko wè nou non. Toya, ba yo non, non kote moun nou k ap voye a, ban m nimewo moun w ap voye a, kote moun nan? Yo mete m cho. Depi lavèy m gentan fè rèv men m pa vle kwè rèv la. Jiskaprezan m pa vle kwè rèv ke m fè a. Paske m di non, m pa prè pou sa. Epi. Lè Nono vin resi rive, yo vle lage pitit la ba Nono pou yo tout ale. Lè Nono rele, Nono di Toya, Men youn nan paran yo pa vle rete non. M rele pa telefòn non. Men m di kòman n fè sadik konsa. M di kòman n fè sadik konsa. Pitit la e nan zantray nou li soti. M di men mwen menm gade jis kote m ye m ap mache, m ap mache. Li soti nan zantray nou. Kòman n ta fè li vle lage l ba yon enkoni konsa.

Di nono sa wap dim la nono. Nono di toya bay di nono kisa wap dim la nono. Men tout lè anvan ke m di mete pitit la ba nono, m rele nono m di gad yon bagay pou mwen. Li di ah toya bitasyon kay pitit la frapel. Dènye moun ki pral banm vèsyon sa se kay nono. M di non non gade sa w ka fè m di moun yo al rele mande gras pou pitit la mwen menm m te bezwen al nan bitasyon yo pou m konnen si e òf yo fè ki sa yo fè pou m te kèlkeswa sa l te ye a pou m te fè men m pa t ap pre pou m al bay kochon pou m al bay poul m pa vle si yo di m e bitasyon nou e si e nou k al anmède yo ok si e nou k al anmède yo m gen lòt timoun nan men m bagay la vire nan men nou. Nou pa ka vle fose m fè de seri de bagay. Da fè m mal. Jan m renmen Da m renmen tout lòt timoun yo tou. Si gon bagay ki pase, nou dwe di m li. Di m sa k pase a egzakteman. Dènye kote yo pral dèyè pitit la kay Nono, y al ak moun Azam. Ou konn sa k fè y al ak moun Azam? M di Nono, M bezwen rad Da k te sou Da. E map tou di yo sa. Yo dwem eksplikasyon. Yo dwe dim sak pase ta. M pa konnen. Paske mwen m pa janm kapab anfom. M pa janm kapab janm. M pa kapab. Paske tout pwojem dama rande nan tout pwojem. Mwen jis bezwen konnen sak pase ta. Jiska prezan, bitasyon da poko pale avem. E papa da te vin lakay mwen direkteman. Fanmi dama, tant da, di non Toya ou pa anyen nan bagay la non. Yo di tayar pa anyen non. Tayar pa menm fanmi da menm si w tande lòt moun ap pale ap di yo 2 dwa menm non menm fanmi da menm fanmi sa yo wè kap pale a menm yo menm parèt lakay mwen yo di tayar ou pa lotè anyen non tayar menm yo menm kounya map gade manman da map gade manman da di kèt moun sa yo nou dwem eksplikasyon jodi a la nou poko konnen sa n pèdi a. nan 3 mwa, nan 4 mwa, nap konprann ki pitit nou pèdi. Nou dwe dim sak pase ak da. E ou menm tou, ou menm ki nan rasin, ou menm ki nan rasin, mwen vle nou dim sak pase ak da. Yo pat panse kou a tap vin konsa. Yo pat panse kou a tap vin konsa. Men kou a devye nan men yo. Si l devye nan men nou, nou pa ka fòse m fè anyen. Da pa mouri pou 21 mil dola. Ou konn sa k pi rèd la, pitit pa m lan? M ap tande wi Natacha prè pou l responsab antèman Da. M pa ka wè Da. M pa konn poukisa moun yo dèyè m. Mezanmi, nou menm Facebook. Nou patisipe nan lanmò Da wi tande. Nou patisipe nan lanmò Da tande. Nou ap rele. N ap ban n ap di m ap fè lajan. N ap di gen gwo lajan k ap antre. Nou ap rele mande pitit la toutan. Yo ta kamyon zak yo bay pou Da. Mezanmi Da pa t ap viv non. Se lè Da mouri la. Da di Zoya Fè ak de nesans mwen nòmal mande papa m pou m fè ak de nesans la m di nan m pa bezwen fè ak de nesans ou non pou pitit mwen m di m di da lè m di da manm prive m di da ou mèt al jwenn fanm ou pa gen pwoblèm m ap toujou rekonèt ou m ap voye w ale li di Nayou m tande Nayou k vin di m sa Nayou di Toya men da di l ap bwè klowòz wi. Di ok dam, di dam ap ki bò map batay pou ou. Men gen kote m pap ka fè pou ou non. Di dam gen limit mwen, m pa ou pa sot nan vant mwen non. Mezanmi Jisla m regrèt Date pwouve m tout bagay. Date montre m tout bagay pou m te pwoteje l kont fanmi l. Men m panse fanmi yo tap toujou kanpe avè m. Date montre m anpil siy. Yon timoun mennen l ka paran l e fwèt pou m pran pou m bat li pou l bo manman l. E fwet wi m pran pou m bat dam ni ta non manman. Pou yo pa di se mwen k fè da rayiv anmi. Mwen vin konprann da pa tap viv. Da pa tap viv. Da pa tap viv. Moun man yo map pale nou plis. M pa mawon non. Mwen la. M pa mawon. M pa mawon, men m konnen moun yo kanpe sou manchèt yo. Si m konnen se moun ki t atake Da, e pi gwo pwèt m genyen, prefere Da se nan travay li. Prefere Da se lòt moun etranje k te frape Da. M te prefere sa. M te prefere sa. M panse se nan batay la. e m konnen yo pa ta ka atake Da. Moun k ap di se tout bagay, manti! M gen timoun ki pi piti ke Da. Non! Moun pa atake timoun mwen. M gen Woodline sa te gen koze nanm depi lakay li sou li. M foure men m m pran Woodline. Yo konnen sa. Yo konnen sa. M gen lòt ankò k vini, men m konnen pou m foure men m fò m konn tout sa k pase paske m gen lòt timoun nan men m. M ap di nou. Ka timoun gen lòd, ka granmoun gen lòd. Ka timoun gen lòd, ka granmoun gen lòd. M renmen da m renmen tout lòt timoun yo. E ou menm tou. M wè malgre da mouri, nou pa janm panse gen lòt timoun nan men. Nou dwe m eksplikasyon sou da. Si ke si m te manje pitit moun sa yo, moun sa yo t ap gentan manje m. Ou wè ke se lajistis la? Yo pa t ap menm konn si gen lajistis. M foure men m nan manman maladi da. M al lopital. Men gen bagay m fè an prive. Ou wè menm Yeni sa y ap sakrifye a? Se gen bagay m pa ka di an piblik. M pa ka gen yon timoun malad konsa, timoun rayi m, pral pral di wi, timoun malad. M ap tou bay atou pou yo atake l, pa vre? Manman Yeni sa w wè manman Da ap bagay la, se pa t bagay pou m te repete men m ap pale l. Lè ke m ap mande, m ap di moun yo pote kole pou maladi, pou maladi manman Da. Da jèn. M di se vre Da renmen m kòm manman l, men l ap bezwen manman l demen. M di pote kole, pote kole. Yo konn maladi manman Da. Kòm gon lwa ki te vin pale avè m anndan chanm kay mwen. M mennen Lina, manman Da, dòmi leve. Tout videyo yo fèt lakay mwen. Anndan chanm kay mwen. Lò a pran l anndan chanm kay mwen. Li eksplike m. Granbwa pale anndan chanm kay mwen. Li di wi te gon afè kochon granbwa wi. Men granbwa di m se pa li senpleman. Men se aprè m ap vin konn tout sa yo. M di Yeni, m pa ka al nan piblik m al di moun yo travay sa non. Fè l pou Da pou mwen. Yeni voye 400 dola ameriken pou m ba moun yo pou yo achte kochon pou Da, pou manman Da. Sa nou pa konnen l non. Pandan se tan m te ka mouri. M te ka mouri pèsonèlman. Paske se kòm si m foure min m nan yon maladi ke m pa t konnen. Manman m pa t malad, papa m pa t malad. Men m di pou Da, paske m pa vle demen Da konnen m te ka leve mande pou li pou pote sipò ba manman l pou m pa t fè l. Moun yo, mwen pa mawon. Gen anpil pawòl.

Mwen la. Moun ki nan ginen ap konprann. Men moun menm ki pa nan ginen. M envite w tande man grann da. M envite w tande tonton da yo. 2 tonton da yo. M envite w tande manman da. Senpleman sa. Mèsi bokou. Se te Toya. E dezole paske m pa t pale avèk nou vrèman osi rapid. Mèsi. Mwen la. M poko ka pale, reponn telefòn, mesaj. M poko kapab. Se moun ki t ap ede m. Men m poko kapab. Paske jiskaprezan m poko kapab absòbe anyen. M poko kapab. Men map konnen. Map konnen. Mwen dwe konn sak pase. E paran Da dwe dim sak pase. Paran Da, ou dwe dim sak pase. M poko ka di w kòdoleyans. Non. Paske w poko konn sa w pèdi a. Wi, yap pale yo dantèman Da. Ki moun pral responsab fè antèman Da. Pitit pam nan wi. Pitit pam nan wi. Non, yo pa konn rele, yo di yo pa pale. Pitit pam nan. Ok, mèsi. Mèsi, mwen la, mwen pa mawon. Mèsi.